Bondye beni nou, Bondye beni nou. Maten an se yon reyèl plezi pou nou kapab ansanm avèk ou. An nou priye. Papa o non de Jezikri de Nazarèt nou apwoche devan twòn ou, Seyè Dye Toupisan. Mèsi Pè Sen paske ou te ba nou posibilite pou nou te dòmi anbyen, jodi a nou reveye anbyen. Seyè Dye gen anpil moun kap mouri deyò a seyè pandan nap pale la seyè moun ap mouri pa pakèt nan nouyòk men mwen ka mwen kapab kriye jiskaprezan ebenezer ebenezer sim vivan si gon lòt moun nan nouyòk ki vivan si gen lòt ayisyen oubyen lòt nasyon ki vivan seyè Dye se paske ou fè nou gras papa nap mande w ke tout sa nou pral di Kounya la nan emisyon sa Seyè Dye, papa li va sòti dirèkteman de ou menm Sentespri de Dye, ou va dikte nou Seyè Dye. E n deklare ke chak moun k ap tade nou la zòrèy yo beni pou yo byen tande sa n ap di a. Nou deklare Seyè Dye pawòl ou rete nan lespri yo. E Seyè Dye va di menm jan ak sèvitè, je sèr ta pawòl dan mon kèr, afen de n pa peche kontre twa. Mèsi Sentespri de Dye Paske nou tout nou se tèren fètil. Wi Seyè, pawòl ou ap jwenn plas pou l donnen nan nou e l ap bay bon fwi o non de Jezikri de Nazarèt. Amèn. Bondye beni nou. Ankò yn fwa, mwen salye nou e non pa m se Pastè Rosely Pierre. Mwen panse gen nan nou ki abitye avèk mwen chak jou paske akoz de pwoblèm kowona e nou pa ka pran lari. e nou oblije rete anndan kay, men pandan nou anndan kay la, nou oblije ap pale youn ak lòt. Gen moun ki ekri mwen sou WhatsApp, mèsi anpil. E gen moun ki mande priyè, e n ap kontinye priye ansanm avèk ou, n ap kontinye priye pou ou. E ki sa m gen pou m di nou? Jodi a m gen anpil pawòl pou m di nou. Men avan sa map mande ou menm kap gade videyo sa sou Facebook fè kòmantè anbal. Lè w fè kòmantè la li bon pou nou. Answit pataje l sou paj paw. Wap jwenn videyo nou tou sou YouTube. Monte sou YouTube gade yo, like yo e pataje yo avèk zanmi w. E mwen mande w kout men sa nou konn poukisa? Paske map preche levanjil Lè'w ede'm, lè'w pibliye yon videyo kote ke map di moun ke Bondye bon, ebyen ou kontinye glorifye non Bondye atravè lavi'm oubyen atravè videyo sa. Nou wè zenglendo yo oubyen kidnapè yo, lè yo fè yon dega, yo montrel ebyen yon kadè gen yon milyon vi men mwen menm ansanm avèk ou nap pibliye bagay ki pou glorifye Bondye Bondye beni nou e maten an nou pral pale avèk ou apati de som 118 vèsè 13 li di tu me pousè pou me fè tonbe men letènèl ma sekou sa vle di son moun ki dèyèw Li pouse w, men Letènèl pote w sekou. E depi yè, nou te pale de branch cheve a ki ap fè laktyalite. Gen anpil, anpil, anpil pawòl. Mwen menm, mwen pran pozisyon pa m. Sa se relasyon pa m ak Bondye. Chak moun gen relasyon pa w ak Bondye. M ap travèse yon moman ekstrèmeman difisil moralman, m pa ka di fizikman non paske gras a Dye mwen an bòn sante. Men moralman, e si yon moun di m ou nan New York, ou pa strese nan moman sa, sa se yon gras. Paske si w gen zye espirityèl w ap konprann ke maladi sa se pa maladi nòmal. Doktè pa ka fè anyen pou ou. Si non tout doktè sa yo pa tap mouri. Enfimyè pa ka fè anyen pou w si non tout enfimyè sa yo pa tap mouri. Se pa lave men, se pa, se pa gan, se pa kach ne ki kenbe moun an vi kounya. Paske si non, w ap gade kòman kach ne sa yo fèt nan move sitiyasyon, nan move, move kote. Gade, yo voye yo ba ou sou WhatsApp, ou wè yo. Sa vle di ke se sèlman Bondye k ap pwoteje w. Mikwòb sa pa respekte ni pè ni pap, sa vle di, se sèl Bondye k ap pwoteje w. Maten an, sijè nou se Dieu est juste. Nou gen yon bon Papa, se sa k fè nou rele l Bondye, e li jis. Tèks la di, Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Etènèl m'a secouru. Ok, Afè branch cheve a anpil moun di se satan s anba dlo l soti ok an nou kanpe bò kote moun ki di ke se satan ki voye l vini an an nou kanpe bò kote pa vre nap fè va e vyen nap kanpe bò kote moun ki di se satan nap kanpe bò kote moun ki di se bondye nap fon analiz nou dakò ke se satan. A wè? E la bib nou tout nou konn di ke la bib se la pawòl de Dye. Pa wè? Kounya men satan ap fè yon bann moun achte bib. Paske gen anpil moun ki pat gen bib kounya ki oblije al achte bib e lè yo ouvril tout bon vre yo jwenn cheve a, branch cheve a. Bib tou nèf. Nou tande sa. Son efè mondyal, yo jwenn branch cheve a nan Bib tou nèf. Ok. Kounya, an nou di ke, kounya nan kan Bondye, pa vre? Nou nan kan Bondye. An nou di ke le pap, nan yon tèks ke l voye ke yo sikile sou WhatsApp di ke Bib la twò ansyen pou tan modèn sa a, fòk yo fè yon lòt Bib, yo poko konn ki non y ap rele l. Sa vle di Bib gen pou l disparèt. E nou wè avèk teknoloji a, gen anpil moun kounye a ki pa itilize Bib papye a ankò. Se Bib elektwonik lan nan telefòn yo, yo itilize. Sa vle di, efò tout sèvitè de Dye te fè, anpil moun mouri ann Almay poutèt Bib. Jiskaprezan gen kote y ap rantre avèk Bib an kachèt. Paske leta pa pèmèt sa. Anpil, anpil, anpil misyonè riske vi yo. Genyen yo kenbe, yo tiye, yo koupe tèt yo. Genyen yo pa kenbe, yo bay temwayaj ke Bondye te pwoteje yo pase nan dwàn yo avèk Bib yo, yo pa mouri, yo pa gen anyen. Kounye a, mete w nan plas Bondye ki nan syèl la. Tande? Ou nan plas Bondye. Kounye a ou bezwen konsève Bib ou. Oubyen ou bezwen konsève lapawòl de Dye ekrit. Paske gen lapawòl pale, gen lapawòl ekrit. Ou Bondye, pa vre? Kounye a ou bezwen konsève Bib la sou tè a. Sèvo w ap travay antanke Bondye. Ki sa w ap fè? W ap fè yon bagay ki pou fè moun yo enterese a li menm. Se menm jan avèk kokakola. Kokakola, li rive tan pou l disparèt, antre nan yon makèt, ouvri frijidè kote y ap vann bwason, pou w wè valè bwason ki genyen parapò a kokakola. Bon kokakola son ansyen ansyen bwason sil pa fè piblisite ki pou atire zye moun sou li li disparèt deja lè w gon timoun lakay ou ki bezwen manje nan ou menm ou bezwen l manje timoun sa li pa vle manje. Men, ou itilize teknik, mwayen ou konnen k ap bon pou ou, pou w atire atansyon timoun sa a, pou w fè l vin chita pou l manje. Nou pa vle li Bib nou, levanjil preche. Nou pa vle manyen Bib nou. Kounye a, Bondye wè bagay kowona sa a, tout moun pè, pa vre? Pa yon moun ki vle mouri. Kounye a, ki sa l itilize? Li itilize yon bagay ki pou atire atansyon nou. M renmen konsa m konprann li. Ok. Ke w doute de cheve a? M pa kwè nan mesaj la ki bay la, yo di pou w vale cheve a. Yo di ke w ap ouvri bib ou, w ap jwenn yon brèch cheve, w ap fè te. Si w tande Voice la fò w pran san w pou w analize l. Ou di son mikwòb cheve ye. Mwen dakò avè w. Sitou tèt ki pa janm lave yo. Nou pa sitou bon dayè nou pa konn kot cheve a soti. Ok. Kounya an nou ale nou menm ayisyen ayisyen nou menm ayisyen. On ale nan dantan nou mwen menm epòk pam nan depi se moun ki te fèt nan epòk pam nan paran nou te ba nou lòk wè m itilize mo lòk oubyen medsin avèk ki bèt avèk ravèt kote yo jwenn ravèt la nan twalèt pa vre oubyen lòt kote poukisa kont tout Vye maladi. M pa konn non maladi yo, men se maladi ki pou te touye nou lè n te timoun. Moun nan epòk mwen yo, m pa kwè nou gen kanè kote n t al pran vaksen non. E kounye a, ann ale, ann al etidye epòk kounye a. Nou gen aksè a entènèt, nou gen aksè a Google pou nou verifye ak ki sa yo fè vaksen. Pa vre? Ak ki sa yo fè vaksen? Hein? Ak bon bagay? E pa vre. Lè w al, lè w al pran vaksen, se yon mi, se yon mikwòb wi yo met anndan w. Kounye a, lè w rankontre ak vrè mikwòb la nan lè a la, kounye a, li p ap ka fè anyen pou ou, anyen kont ou paske ou te gentan genyen l anndan w. Ou te gentan genyen l nan sistèm ou. Epòk Ayiti te konn gen rigòl, kòm kounye a pifò rigòl yo bouche, epòk m te rete Karidad, te gen rigòl ki te pase devan lakay nou, te gen moun fou ki te konn ap bwè dlo sal nan rigòl la, yo pa janm malad, yo pa janm gen anyen. Se nòmal kounye a w ap bwè bon dlo, bon dlo isit, depi w al ann Ayiti, ou pa ka bwè dlo tiyo Ayiti, Paske anndan w pa gen mikwòb, menm mikwòb Ayiti yo. Nou konprann? Paske ou gen tan sterilize anndan w. Men, dat ou t ap bwè dlo Ayiti yo, dlo w konnen m konnen an, hein, moun k ap bwè dlo rivyè, moun k ap bwè dlo sous, hein, ann genyen, nou pa gen anyen. M pa voye n al bwè l kounye a. Kounye a nou tout nou sterilize anndan nou paske se dlo, bon dlo nou bwè. Ann al nan dezè la. Sèpan t ap touye moun yo, a wè? Sèpan, sèpan. T ap pike moun yo nan dezè la. Bondye revele Moyiz pou l pran yon sèpan, pou l touye l, pou l mete l sou yon bwa. Depi yon moun ap mouri, li leve je l gade bwa a, Ou bel gade sèpan sou bwa, moun sa gen lavi anndan dezè a. E nou tout nou konnen ke sèpan reprezante satan le dyab. Men nan moman ke Moyiz tap itilize sèpan an, se pat satan le dyab li te ye. Nou konprann? Kòm Moyiz elva le sèpan dan le dezè, de mèm il fo ke le Fis de lòm swat eleve. Lè yon bagay nan men Bondye, li pa gen menm sifikasyon lè l nan men Satan. Mwen gen yon sèvitè de Dye, yon pastè ki te di yon pawòl devan m ki rete nan lespri m. Li di ke lè se Bondye k pale, menm si nan je w sa l di w la pa bon, Men li bon paske se Bondye k pale. Lè se Satan k pale, menm si nan zye w sa l di a bon, men li pa bon paske se Satan ki pale. Afè cheve a, moun nan di se Bondye ki di. Se Bondye ki di? Mwen menm mwen nan kan Bondye. Lè yo di bouyi cheve a mwen menm se pa defann map defann ni paske mwen wè se lik pwoblèm nan si wap fon te bab mayi mwen akoz de gwosè m konn fè te bab mayi m pa bwè bab mayi a m kitel nan tas la e dlo a m bwè si kounya Mwen jwenn poum bwè cheve a map kitel nan tas la map bwè dlo a ok se lik pwoblèm nan ok ou pa oblije bwèl ou pa oblije bwèl ann ale nan tèks la ke w jwenn nan paske chak moun jwenn yon tèks mwen menm pèsonèlman Pou mwen menm. Li sublime. Map pas, map travèse yon kriz, m'oblije di w sa, se vrè ke kè m kontan, m'oblije, nou wè, map ri, paske m konnen Sentespri de Dye revele m ke lajwa se kle pou m rete an vi nan peryòd sa. Kounya, antank imen, Gen de nouvèl wap tande, gen de bagay kap vin jwenn ou, menm lè ou di ou pa pè mouri, men moun ki gen maladi a, lè lap eksplike ou sa maladi a fè l, lè ou wè yo sou WhatsApp, ou pran ti panik, se iman w ye, pa gen manti la, pa gen blòf, la pa gen gran nèg, pa gen malere, pa gen gwo pastè, pa gen ti pastè, paske gen anpil pastè m konnen ki mouri. Ok. Yè yo rele m yon zanmi m mande m priye pou yon doktè. Gen pastè, mwen nan plizyè gwoup, gen pastè ki malad, ki gen maladi a. An Frans gen yon pastè m konn al lakay li, m dòmi lakay li, li mouri. E gen lòt moun ki genyen l. Sa vle di lè w ap tande moun ki gen maladi sa, moun sa yo manje pi byen pase w, sa vle di ou ta sipoze kwè ke anndan moun sa pi Pi repon, kòmsa, tou gen, gen plis repondong pase anndan paw. Ou menm jiska prezan pa lafwa wap viv, wap di o non de Jezi m pap mouri, o non de Jezi ke dimil tonb a mon kote, dimil a ma dwat. Nan maten an nap di verite. Ou konprann? Sentespri de Dye konnen m. Yè maten, lè mwen menm mwen ouvri bib pam nan, mwen jwenn 2 wa 6. Mwen pran vèsè 16 la ki di pa pè, pa krent. Sa k avè nou an pi pwisan ke sa k ak mechan, w a wè. Yè aprè midi, mwen gon gwoup de priyè, s on rezo WhatsApp, gon sèvitè, on homme de Dieu. M gen lontan, lontan, lontan m pa pale avè l. Mwen sezi, mwen etone, li voye menm tèks la ban mwen yè aprè midi nan Ezayi

Men pawòl sa a, li vle di menm bagay avèk sa m jwenn nan Bib la. Ok. Maten an oubyen talè avan m kòmanse emisyon an, gen yon sèvant de Dye ki te tande voice mwen maten an m voye sou WhatsApp, li di m wi, li konfime ke se verite. Bondye nan sa k ap fèt la. Nou konnen kisa, mwen menm mwen rele l, ou konn kisa l di m? Li di m ke Gen yon gwoup moun bò lakay li k pa konvèti. Gen youn, si w wè mesaj li jwenn nan se mesaj de repantans pou l aksepte Kris kòm sovè li. Men, sa k ap pase a, nou jis pa konprann li. Piga nou di se dyab. Moun nan jwenn yon tèks pou l aksepte Kris kòm sovè pèsonèl li, kounye a w di m se dyab? Men, m dakò n ap defann Bondye. Men pandan nap defann Bondye a, fòk nou mande Bondye eske se pa kraze nap kraze plan l ankò. Talè a m te di nou lè se Bondye k di nou fè yon bagay menm si li parèt lèd nou mèt fè l. Nou konnen David, la bib di tu ne tueras point, p o i n t, ou pa gen dwa tiye. Men Tout tan nap preche nap di jan David te tiye Goliath jan nou kontan paske Bondye te avèk David Bondye e fè David itilize 5 ti ròch li tiye Goliath ah wi wè jan nou kontan poukisa paske David se nan kan Bondye li ye e nan kan Bondye li ye sa vle di touyel touye Goliath touyel touye tout lòt moun li touye yo li byen touye paskel nan kan Bondye. Ese konprann byen sa map di nou an. Se Bondye menm wi ki kanpe li di tu ne tueras point. P-o-i-n-t, pwen. Sa vle di, li pa ba w espas. Men pa kont, se li ki te kanpe dèyè do David pou David te tiye Golyat. Sa vle di, fòk nou mande Bondye lespri de disèneman. Lespri de disèneman. Mwen panse ke si se te youn nan gwo gwo pastè, gwo bishop entènasyonal yo, ben gwo gwo pastè an Ayiti yo, ki te gen revelasyon sa, tout moun t ap koube. Yo t ap di wi, se de Dye. Nou konprann? Men le fèt ke, sonje istwa Samson a vre, Bondye te di l, Pa koupe cheve l gen anpil istwa nan bib la e paske nou bezwen de tèks pa vre men mwen menm avèk ou banm di nou verite ke nap admèt avèk mwen nan sekrè nou nan relasyon nou ak Bondye lè Bondye di nou leve al pran tèl bagay fè tèl bagay avèl. Nou fè l. Nou di a, Bondye vin pale avèk mwen. E nou tyen aske pou m kwè w, ke se Bondye. Men kou se yon moun ki sòti de lenkoni. Nou konn sa k bèl nan pwogram nan, se ke yo di son ti moun. Son ti moun. Li pa gen non. Yon ti moun. Yon timoun, sa vle di w ap goumen ak yon timoun. Si se te yon gwo moun ke w konn non, ou t ap pè goumen avè l. Men kòm se yon timoun, ou di sa pa ka de Dye. Mwen menm mwen konnen lè Bondye ap beni w. Lè Bondye vle fè yon bagay, benediksyon an pa make benediksyon. E sa k fè li di, Li pa fè aksepsyon de pèsòn. Li itilize tout moun. Mwen dakò. Mwen menm avè w, nou mete te a de kote. Men ann kenbe vèsè a. Vèsè sa a gen anpil masisi, l ap chanje lavi yo. Gen anpil BOUZIN lap chanje lavi yo gen anpil lesbienne lap chanje lavi yo yeah pa selman yeah men depi se moun ki jwenn vèsè sa nan bib la li fon enpak pozitif sou lavi yo gen yon dam ki dim ke li gon moun li gen 2 zan li pa janm manyen bib li. Yè l oblije al manyen bib la. Yè maten mwen menm mwen rele yon dam, lè m di l sa li di m oh m al achte yon bib. Ou konprann? Pou ki kan li pi bon la? Toutotan bib ap achte e pou kan dyab la l va bon. Paske la pawòl de Dye chanje lavi moun nenpòt ki lè. Yo rakonte nou istwa gon jènòm ki pat kretyen men li tande gen yon legliz kap fè yon konkou biblik bay la jenès yon ameriken kisal fè paske li bezwen teste entèlijans li lale li enskri nan konkou a li pa konvèti non Li etidye vèsè, li etidye vèsè, li etidye vèsè, li etidye vèsè, li genyen konkou a. Nou konn sa k pase? Ventan apre, li fon aksidan. Se youn nan vèsè yo, pandan ke l ap antre nan koma, se youn nan vèsè yo ke l ap repete, ki fè l retounen a lavi. E l fè Bondye yon pwomès. Ke lap mache preche levanjil la. Men jodi a, jèn òm sa, lap preche levanjil. Sa vle di grenn vèsè sa, ke moun sa jwenn nan bib la. Mezanmi wo, an nou pa goumen avèk Sentespri. Nou tande? An nou pa goumen avèk Bondye nan syèl la. Tout sa nou pa konprann, Kite Bondye travay. Avel. Pi devan na konprann pouki. La fin jistifi le mwayen. Pral gen plis moun. Kap loure letènel. Dayè. Nan tout kote. Istwa bib sa ap pase. Se gloire a Dieu moun yo di. Gloire a Dieu. Bondye jwenn plis glwa nan dosye sa. Depi se moun. Ki ouvri bib la. K jwenn cheve a. Ki li pasaj la. Yo pa di mèsi satan. Yo di gloire à Dieu. Enben, si se Satan ki fè Bondye ap jwenn glwa sa, enben Satan ap fè yon bon travay. Nou konprann? Yon bon travay. Ou menm, ou gen lontan Bondye ba w preche levanjil, ou pa ka jwenn tout moun yo. Men li itilize yon teknik pou l jwenn tout moun. Sonje ke Jezi nan wout, Jezi ap vini. Sa vle di gon akselerasyon. Distans pou pou w jwenn a 5000 moun, pou w jwenn a 200 mil moun. Men Bondye li menm ou kade l ap kouvri tout tè a. Paske plan ni se pou nou tankou sab bò lanmè. E sa Bondye vle. Pou nou sove. Mwen menm ansanm avèk ou. An nou rete kay Bondye. An nou kontinye priye pou Bondye ouvri kè nou. Mwen menm, mwen gon sèvant de Dye ki sètifye maten lèm monte sou paj mwen. Sentespri yè maten an li konfime ban mwen maten an. Li te 5 è 32 ap bon ok. Avan 5 è 32 sentespri konfime m ke li nan sa kap fèt la. Ou konprann? Sa se youn. E sa k fè m voye vwès la sou WhatsApp. E m kanpe dèyè l. Paske, mwen kwè ke Bondye ap konfime ke travay sa se li menm ki dèyè l. Nou tout n ap di se pa Bondye, se pa Bondye. Men gen anpil sèvitè Bondye, sèvant Bondye ki pwofetize, ki di, Bondye di nou nou menm lanasyon ayisyèn, pou l pa detwi peyi a, se pou n fè twa jou jèn. Nou wè sa nou fè? Nou pa janm fè 3 jiyè nou e nou di sa se fo pwofèt. Sa vle di ke moun nan di 3 jou jèn, nou di se fo pwofèt. Ke moun nan di pou nou lapriyè 6 pou 6, nou di se fo pwofèt. Ke moun nan di pou n al fè sitting devan palè a pou n al louwe Letènèl, nou di se fo pwofèt, ke yo ba nou lòt revelasyon, nou di se fo pwofèt. Nou pran tout bagay, nou foure l nan pakèt fo. Pandansetan, nou chita sou wozèt nou, nou pap fè anyen, nou di ke peyi a pa bon kounye a, peyi a gen kidnaping, pa gen, moun pa ka pran lari, nou bay Bondye tout ekskiz E Bondye li menm li gen afèl li bezwen regle, nou panse ke Bondye li menm li pral tann nou pa vre? Ebyen rete kwè sa. Bondye ap pase sou tèt nou tout. Nou di se 666. Bondye gentan di kòman 666 la ap vini. E gen anpil nan nou. Gen anpil nan nou. Gen anpil nan nou ki sou liy 666 la. M pa di nou ladan l deja non. Men nou sou liy 666 la. Paske, ban m di nou, Satan tèlman sibtil, m pa kwè se sa l t ap itilize. Mwen menm avèk ou. Nou fèk fèt la wa wè. Mwen fèk vin Ozetazini. Moun ki te gentan la anvan m Ozetazini yo konn lwa peyi a, konn tout prensip peyi a. Satan, nou konn depi kilè Satan la, pa vre? Nou tout nou di l te rele Lisifè, nou konprann? Anje limyè, nou konprann? Ok. Ou wè konbyen tan l gen anvan w, sa vle di si w genyen 70 ans sou tè a li gen plis tan ke lè w vin sou tè a, sa vle di li konn tout chemen pou l pase. E pa la a satan t ap pase. Ti chemen sa twò raz pou satan. Sa se yon bagay trè ouvè, tout moun t ap gentan wè se satan. Satan p ap pase la a. Nou konprann? Sa ta va pase. M ba w garanti. Sa satan ap fè a, sa pou l mennen w ladann nan. Ou konprann? Tankou, wè jan moun yo eksplike, ke pou yo ba w 666 la, w ap gen viris la nan kò w, w ap malad, kounye a, vaksen yo pral ba ou a, y ap tou foure bagay chip la nan kò w. E sa ki prevwa. E ou malad, ou oblije kay doktè, men vaksen an, di m. Se la a pou n veye a. E la a. E la a pou n veye a wi. Satan entelijan. Li entelijan, w ap travay nan yon bank. Kòman pou rantre anndan? Yo ba w kòd pou rantre. E la a pou veye a. Kounya yo pral mete bagay kòmsi la lè w se ameriken ou pa bezwen paspò menm pou vwayaje. E la pou veye a. Pa nan ti branch cheve sa. Satan? Non monchè satan sa twò piti pou satan. Yo ap pase nan ti bagay baba konsa. Yo ap pase nan wo nivo, bagay kote w oblije. Sa ou pa oblije pran l. Ou pa oblije. Ou pa oblije non. Sa satan ap fè a, M ba w garanti l ap gen obligasyon ladan l. E lè sa a, ou pral di, Wi. O, sa k te pase deja pa t Satan. Sa a, men, men e toutbon sa a, e Satan wi, paske la a fò m detèmine si m se sèvitè Bondye, si m se sèvant Bondye. Ou konprann? E ou pral gen bezwen l. E se sa k fè yo di ou pap ka achte, ou pap ka vann, ou pap ka vwayaje, gen de bagay ou pap ka fè lè 666 la vini. Mwen menm ansanm avèk ou, an nou priye. Lapriyè pi bon kounye a. An nou pa fè divizyon, an nou pa divize youn ak lòt. Linite s on bon bagay li ye men lefètke l te nan men Lòt kan an ki pa t kan Bondye a, e sa k fè Bondye te konfonn yo? Epoutan, ki sa Bondye ap preche nou? Linite. Bondye preche nou linite, wi, pou nou renmen youn lòt. Pa vre? Mwen menm ansanm avèk ou, ann rete kay Bondye. Bondye gen yon bann bagay l ap revele nou. Osi sibtil yo ka ye, Bondye ap revele nou. Annou pa bat kò nou pou nou montre nou se gwo pastè, nou se gwo sesi, nou se gwo sela. An nou rete sou sak nou. M ankouraje w rete sou sak ou pou Bondye revele w de seri de verite. Ke Bondye beni w. Nou di w mèsi, lè a rive pou nou mete fen a emisyon an, nou pral priye e sonje ke Ou menm ki malad, ou ka ekri m, ou ka rele m, m ap priye ansanm avèk ou. E si w bezwen yon konsèy tou, ou ka toujou rele m pou m kapab, nou kapab pale ansanm, paske sa se travay nou, Bondye itilize nou an se sans. E an nou priye. Papa mèsi pou fidelite w. Merci Seyè Dye pou pawòl sa yo Seyè detwi tout demon ipokrizi e anndan nou Seyè demon pam pi bon nou detwi Seyè se nòmal ou ka itilize yon timoun pou pale avèk nou nou menm Seyè Dye fòk nou gen lespri de disèneman pou n konprann sa ke w vle di nou an Seyè Papa nou mande w Pè Sen ke travay sa ke ou vle fè sou tè a. Seyè, fè l Seyè tonnè pou se pa nou menm ankò ki pou kanpe anfas ou. Paske Seyè toutotan moun ki pa konnen w yo, yo li bib yo Seyè Dye, enben Seyè tonnè li pi bon pou nou, li pi bon pou wayom ou an Seyè. Papa, Nou di w mèsi nan non pitit ou Jezi Kri. Amen. Mwen te kontan ansanm avèk ou sonje like videyo a pataje l avèk lòt zanmi w nap rete tèt frèt paske nap viv nou menm korona ap pase nap rete viv Bondye beni nou san Jezi kouvri nou mwen renmen nou anpil babay.